M depi lè m vin wè avè w nan plaza m pa janm wè w ankò ok ah m gen lè m pèdi pitit lan wi wi m mèsi wi oh wap vin wè m ebyen ok map tèks adrès lan voye pou ou. Pa banm manti non. Enben ok map tann ou babay. Sak tou fè bri a ye la. Mete. Ou kwè se ou ki ta voye bri sou do pyem senyè. M pa gen mari. M pap travay m pa gen sen kòb mwen kay moun m vle m pa wè kijan m pral viv e bgy sa manman w ki gen nan men e pat pral gen madanm nan tout leka granmèt m nan men w wi m nan men w.

Ok ou konn sa map fè Dominique Map baw chanm nan Ok Mwen poko wè jou wap fè la yo wap pran chanm mwen an Mwen menm map dòmi sou sofa a devan an Paske mpa bezwen Mwen menm ansanm avèw pou nou dòmi sou menm kabann Li pa posib Mwen wè pran kabann nan mwen pral dòmi devan an. Billy Billy sou kite kabann nan demen si demen map kite kay la wi.
Non Dominique Ou ap mal jwe la wi Ou ap mal jwe Pou kabann mwen pou mwen Pou mwen pral dòmi devan ou di w ap kite kay la Paske ou gen kote pou w ale Si w pa t gen kote pou w ale ou pa ta ka di w ap kite kay la Se paske ou gen kote pou w ale Ou tenten mesye Tenten mesye Ou pa bezwen pale anpil

Kon w fè anvi m, ou pa ka anvi m, m pa ka anvi w. Donk kounye a pou nou se ti bagay, ti m ap te wè w san kilòt, m ap gen feeling pou ou. Ok? Ti m ap te wè w toutouni ap mache anndan kay la la, m p ap bande paske m pa met sa nan may mwen, m bezwen Dominik kòm fanm ankò. E e, se dènyè fanm pou m ta kouche ki rele Dominik. Non, m pa gen bagay sa.

Pap ka rete non bebe. Bon ou pa bezwen tounen avèm jis karesem tankou zanmi. Yon minit zanmi pa konn karese zanmi non men kòman wap vin karesew tankou zanmi an fè bagay avèw tankou zanmi zanmi konn fè bagay ak zanmi menm lè yo di un ami tout est permis se manti li ye depi yon nèg fè bagay avèw nèg la pa zanmiw ou kwè e non moun li ye. Nèg la ye non moun ye li ka pase w dwa li ka bat ou li si w gen mari li ka fè w wont devan mari w paske se non moun ye paske se feeling ki fè 2 moun fè bagay e si m pa gen feeling pou w m pa ka fè bagay avè w si w pa gen feeling pou mwen m pa ou pa ka fè bagay avè m ou pa ka ap di m fè bagay avè w tankou zanmi pa gen tenten sa anben donk ou ka al kouche avèk nenpòt nèg nan lari a sa w ap di m kouche avè w fè bagay avè w tankou zanmi.

Laviw silteplè si w pa fèl Billy ou pap jwenn mwen non silteplè Billy. Dominique janm wèw kanpe la ou genlè pap kitem dòmi tout tan sa w bezwen w pa jwenn li m konn kiyès ou ye ou pap kitem dòmi ou konn sak pase lè m bezwen fè bagay avèw ou dim nap fèl tankou zanmi ok ou vle fè sèks an zanmi map fèl an zanmi map fin fè bagay avèw demen maten bliye sim te fè bagay avèw.

Tout bagay se boyfriend mwen. Waww ou konnen tou. Lè nou t ayiti m konn kòman pou m te ranje kò nou. Men la lè m vin isi. Pou m t abiye jan pou m te konn ranje kò nou. Antoulèka swa bwè.
Ah ma chère mwen pa swaf mwen pa grangou m pa bezwen anyen. Se nan lòj m sòti ansanm avèk mennaj mwen.
Oh ok.
Yeah li te nan travay li te nan break epi kounye an li dim ke kòm dabitid chak jou depi li nan nan travay li se pou nal manje ansanm. Talè ou vle dim chak lèl pran lunch nan travay li ou menm wal rankontre avèl nal manje ansanm? Yep se konsa nou fèl.
Sista ou beni wi. Ou beni paske mwen menm se youn nan bagay toujou ap kriye map plenyen a marim.

Li pap domi lakay mwen se sel problem sa. But pou kounya m asepte l. Papa, misye poko gen 18 ans? Kòman l poko gen 18 ans? Sa wap di konsa? Ou konnen se avèk manman l ke lap viv, li pa vle kite manman an domi pou kont li, li dim ke just in case si yon bagay ta pase fòl ta la, bon. Li finalman pa konprann sa la manman son granmoun epi ou konnen son sèl pitit la genyen tou donk m reziyen mwen.
Men m twouve sa vrèman biza pou gon nèg pou minwi inè di maten pa ka pran sou kabann lakay yo. Bon m di w bagay mazè vye granmoun nan pral mouri m konnen kon granmoun nan mouri tout bagay ap chanje donk pou kounya m poze mwen men kon granmoun nan mouri m konnen m ap marye a pitit la. Ah ma chère pa mande Bondye lanmò pou madanm nan non. Oh wi m pa mande lanmò pou li men granmoun li fè 101 maladi li fè suk li fè tansyon li fè dis li fè dat granmoun sa viv lontan? Madanm chérie janm te di w deja manman mari m mouri men pwoblèm mwen se paske mari m prefere sòti a lòt fanm. Ya. Li prefere soti a lòt fanm, fè tout aktivite l a lòt fanm ke mwen li mennen m soti. Kouman w fè tolere yon bagay konsa ma sè? Pou gen mari w epi pou l ap soti avèk lòt fanm? Ah ma chè m pa tap fè yon bagay konsa mwen menm.
Men sa w vle m fè? M oblije, men ou konn dam nan wi. Mwen menm? Ki kote m konn fia cheri m fèk vin etazini kote m konn fia. Humm
konn manzè depi ayiti dayè tout moun te konnen manzè kouzin ou l te ye. De kiyès wap pale? Son sèl moun m te byen avèl ayiti tout moun te panse se te kouzin mwen se te Dominique aprè sa pat gen lòt moun ankò non. Exactement se manzè menm wap pale w de li a se Dominique menm Dominique ki pran nèg mwen an m pa konnen si w te konn lè Dominique te avèk manno depi ayiti li te avèk manno te gon bagay ki pase Te gen anpil confuse antre li menn Manno fanmi an yo te kite. M vin a Manno, m marye a Manno, nou antre isit nou tout bagay. Manzè vin antre isit li pa wè ak kiyès pou l tounen se avèk mari m pou l tounen ki menm arive gwòs pou mari m, li fon timoun pou mari m lan. Oh!
Dominique ki fè yon bagay konsa? Men bagay sa m pa konnen yo. Ou konnen m gen lontan ke m pa pale ansanm avèk Dominique depi lè m kite Ayiti. Depi avan m te kite Ayiti. Paske w sonje lè n t al nan egzamen retou.

Oh misye anraj anpil ma chère. Oh. Sa gen bouke? Dominique anraj ui kot manman l? Manman l mouri li pa gen manman li gon sèl sèl sè ayiti.
Manman Manno mouri? Wi. Oh ah misye anraje. Si misye marye avèw pou misye al pran Dominique misye anraje ah male machè ah oh tèt mwen ap fèm mal m sezi Dominique anraje machè pou nou te nan menm lekòl Dominique fò bagay sa ah male machè. Tiens.

M gen presyon se maten ou antre nan kay la. Cheri, maten an m pa tap gentan prepare pou m al gentan al travay. Se, m pa sonje egzateman a kilè m te rantre, men m pa tcheke lè mwen, m pa sonje. Men m pa sonje m te rantre tèlman ta pase m soti travay lan m antre pandan m sou wout e. Dominique rele m, li di m ke pitit la pa pote l byen. Kounye a la m tande l nan telefòn nan yon vrèl kriye e bagay sa yo. Kounye a la m di, oh, sa k gen? Li di, pitit la malad e li te menm lèd, pitit la pa bwè. Kounye a, sa m fè? Kounye a la m di l, ok, e poukisa l pa mennen pitit la lopital? Kounye a li di m, machin li anpàn. Ou konprann? Kounye a, m te deja nan lari. Kounye a, m panse ou te gen dwa ap dòmi e sa k fè m pa t rele w fè w konnen. Kounye a, m oblije. M tou razouni epi lè m rive vrèman vre cheri lè m rive pitit la gon sèl fyèv sou li pitit la cho kounye a sa m oblije fè se pran pran l mal lopital avè l. Nan men pa konprann sa w ap vin di m la. Bouzen sa w gon mòd kounye a se mache nan lari a. pran nèg fanm, fè gwòs yo, epi kon pitit fin fèt, pou yo panse yo ka on nèg la pou yo. Ou konn sa k pase Manno? Bagay sa pa pase non! Cheri, Non, pitit la te malad vre, mwen m di w lè m rive, m te gentan di l pou l ale pou kont li. Se lè l di m li machin li anpàn, ok, m oblije m al lotbò a. Ki te mele dèryè m rive kay Dominique pou jwenn pitit malad? E nan Wawawou ye? Dominique gon pwoblèm lap rele nan manmanl vin pran pitit li a epi si gen tan la diw men ki kotel ye men sak rive mwen menm map akonpayew pou al lopital la. Ki bagay se ou vle w rele an konsa. Cheri. Men pa bliye se mwen papa pitit la. Ou konprann? Li gen dwa li sipoze relem poul fèm konnen pitit la malad. Se machin li ki anpàn ki fèl pat ka mennen pitit la lopital. Kounya la lèm rive vre li rele mwen li dim pitit la malad kounya m oblije kouri al jwenn li. Li gen dwa l. Se sa k fè m te di sa m te di a. Madan marye gen pitit 21? Wi. Kounye a Dominik ap itilize timoun nan pou jwenn ou lè l vle, pou l fè sa l vle ansanm avèk ou, chak lè l bezwen. E pa vre? Cheri.
Men, pitit la m kwè se pitit mwen. Se pitit ou li ye tou, baby.
Pitit ou se pitit mwen. Se pa ti lougarou Dominique la. E pa nan fanmi Dominique. Ti pitit sa wap fè lala. On ti on ti sanchè li ye. On ti on ti on ti on ti djab li menm jan avek manmanl wi. Nan fanmi Dominique. Kap vin di e pitit mwen. Pa bon. Tout fanmi pa bon ti pitit la sot yon ti pa bon tou. Pitit la e pitit mwen li ye koman li gen sanm ladanl mwen menm son bon moun son bon moun pitit la ye ap ye tou. Mesye m pa konprann jan wap pale la. Ou pa sipoze ap itilize bagay sa yo. Sonje dènye fwa ou tap pale avèm te Jeanne kòman ok ou pat renmen janm te reponn ou ou ou te dim pakè men genlè se ou menm ou ka montrem ou pakè la. Se pa menm bagay m di w. Timoun sa m pa bezwen l anndan kay mwen la, m pa bezwen l nan mitan nou. Pit la s on ti dyab li ye. Dominique s on ti dyab, pitit li s on ti dyab, manman l s on ti dyab. Se tout fanmi an k pa bon. Non cheri, li gen san m nan li. Pitit la diferan. Epi, menm si yon manman fè nenpòt. 2 3 4 pitit yo pa gen menm santiman konprann frè sè manman pitit papa yo pa gen menm santiman tout moun gen santiman pa yo sa vle di ou pap kenbe pitit la si pa egzanp manman l pata la ou patap janm pran pitit la hell no ti dougard ou sa pa vin andan lakay mwen ok lèd fou. Antoulèka mando konn sak pase. Manman manman manman sanwont manman rizyèz machan lèt anba ti vant sa li pap vin pran pitit la poul itilize poul bezwen chak lèl bezwen poul itilize pitit la poul fè pitit sa pase tankou son son ekskiz pou li ok. Cheri map jere sa ok baby bon ou konnen nou de la bon mal fè bon mal fon ti benyen ok.

Bon sa san kisa m te gentan gen avw la wap mandem ki vant denim laa.
Men Betty, depi aprè Bob ale an m pa janm wè w non. Ou ou konnen ou fè m sezi, kòmsi se pou Bob m te konn vin la Sandra, are you serious?
Ebyen, se sa w montre m. Ou montre m se pou Bob ou vini. Paske, premye manlòt avèk Billy an, m pa t janm konn wè w. On sèl kou, ou vin la, ou kwaze avèk Bob, lèfini ou, ou kenbe house lan hostage. Ou pa lage kay lan menm menm menm. Tout las Nations w ap antre soti, antre soti. Depi lè Bob ale an, M pa tande w menm. Men konbyen fwa w vin devan pòt mwen tou. Pa bliye se pa ou menm sèlman k gen kay. M gen kay tou.
Men ou pa sonje lè w t avèk Billy an. M vini lakay ou. Ou menm avèk Billy andan l ap monte w. M fè konbyen tan devan pòt ou an m ap fwape pòt lan ou pa janm ouvè l. Ou pa sonje sa. E sa k fè apre sa m di m pap vin lakay ou ankò. Mesandra, konbyen tan nou vin rete menm. M pa janm di w depi w moun ou vin lakay mwen w ap vin lakay mwen ou pa rele m pou fè m konnen ke w ap vini se pa la w ap mal vini si w ap vin lakay mwen kòm etan done zanmi w ap rele mwen n ap pran randevou pou vin ou pa konnen si m pa anba vant nèg mwen. Si m pa si m pa p rakle anba vant nèg moun. Ou pa ka annik parèt fè òòòè pou ou vin lakay mwen epi mwen sèt pou m la. Aah ou wè Betty. Wè lòt jou lè w vini la, mwen di w fòk ou fè yon randevou avèk mwen anvan w vini. Ou te gentan fache, wè m te gen rezon. Menm bagay la. M te ka nan chanm nan, nèg mwen t ap monte m. Kounye a ou vini, lè fini ou deranje tout bagay, ou wè.

Li pa gen yon dola nan pòch li. M voye l ale lontan lontan lontan. Humm.
Ou konn sak pase Sandra ou wè nèg alèkile sa yo se konsa yo ye ou konn metye yo kounya la se chèche fanm kap kolekte kòb leta chak mwa pou pran swen yo pou fè bèl manje pou yo ba yo bèl taye bon gen nan yo menm gen nan fanm yo se leta k peye kay pou yo bon yo pa peye bil menm.
Saw di an se vre wi. E bagay sa kap pase nan lari an kounya e yo menm ki a la mòd humm. De tout fason Sandra map diw merci paske ou te fèm kwaze a Bob pa gon pi bon gason pase Bob ou wè Bob sa li fèm santim konplè gade m poko ka m poko wè sa poum ta diw ankò pou Bob sa ou ban mwen an. Mwen menm lè w te di m bo deyò m ap bo deyò pou Bob si tèlman m renmen Bob. Humm
ou damou fast. Betty, atansyon, piga gen kriye pita. Bob son mesye marye li ye. Li gen madanm nan kay. Atansyon fè respè w. Guess what?
Madan marye ou pa, mwen menm m damou nonm mwen. Nonm mwen se pou mwen l ye. And by the way. Ou wè Bob? Bob pa janm rele m nan nimewo sèlfòn mwen. Se nan nimewo liy dirèk la l rele m. Ou wè Bobo? Ban m ale paske si Bob rele m, li pa jwenn mwen anndan kay la, li ka gen pwoblèm avè m. Ban m ale. M ta gentan pale. Bob mete yon va kontwòl. M deja gen kontwòl mwen cheri. Ebyen kilè n ap wè ankò? A!
M a rele w. E salye l. Ou lè w rive Delaware an, pou fanm bòb yo bat ou anba baton.
Cheri. Bebe. Mwen fè manje a la. Fò m ap soti wi men. M pote yon ti vyann pou goute. Lè w vini w a manje.

Dominique, Se te devwa pa m pou m te fè pasaj pou Bebe. E m pa regrèt m te fè pasaj pou Bebe. Dominique, Ou wè avan yè, lè m fin fè bagay avè w la cheri, ou kouche w ap dòmi, epi mwen m ap, m stil ap shake, dlo tout nan zye m, m ap gade w cheri. Se premyè fwa nan vim yon fanm fè bagay byen konsa avèm cheri franchman ou konn tande fanm nan di li santi nèg la anndanl cheri m te santiw anndanm akouche yon minit ou te gen rezon dim konsa se lè w fin akouche Wap montre m kijan lè Dominik ap monte moun li monte l devan dèyè si yo monte m ka on cheval dodo chèche ou dous oh. Billy sa m te fè avan yè a se pot ko anyen m tèlman renmen w m te tèlman anvi w m te sipoze fè w plis toujou. Se ou kwè ou ka fè on lòt bagay konsa ankò ou kwè w kapab dodo se. E kounya m fou pou ou cheri E kounya believe m m pi renmen w cheri Cheri Ou pa bezwen ap panse De sa ki te pase Tout sa k te pase Se pase Ayisyen toujou ap pale de 1804 Premyè pèp nwa endepandan Yo pa janm pale de fiti Kisa yo wè de fiti pou peyi a Kisa k fè peyi a toujou an reta Wè mwen ansanm avè w, m konnen m fè w soufri. M pale de ensidan ki te pase a twòp. Aktyèlman la nou pral pale de fiti. Premyèman, tout tan kò l ap di m ou renmen l. Kisa w ta renmen Dominique Kisa w ta renmen nan Billy? Kisa w ta renmen? Kijan w ta renmen nou viv? Kisa w ta renmen? Kijan w ta renmen nou ye cheri? Pale avè m kounya. E kounya Billy pou ou? M pa gen okenn rèn anndan kè m ankò cheri. M vle viv. M vle viv. M vle viv. M pa vle tande sosyete k ap pale. M vle viv. M pa bezwen konnen zanmi, fanmi k ap radote. Fanm mwen byen taye m. Fanm mwen byen moude m. Fanm mwen dous. Fanm mwen okipe m cheri. Pa gen kè ba m nobody. Yes you can do it Cheri kisa w vle kisa w ta renmen pou m fè pou m moutre w m renmen ou.
Lili, On ti pitit m ta renmen fè pou ou.
Dodo, Nou gen yon pitit deja men ou wè pitit ou a ki Georgia a nou pral pran l. Ok map kite kay sa nou pral pran yon kay pou nou viv an fanmi ok paske m gen twòp vye m di w m gen twòp vye memori de zòn nan deja map kite l si m te ka elimine tout zanmi m tap disparèt pou mwen m ansanm avw al viv kote moun pa rekonèt nou. Paske twòp ayisyen pale lèd de relasyon moun m pa vle zanmi ki te konn biznis mwen menm ansanm avèw toujou konenm avèw paske yo konn sak te pase a cheri m vle fè kèw kontan m pa vle lèw wè moun tou pou wont cheri pa met bagay fè pitit nan tèt ou kounya paske ou fèt akouche lè yon fi fèt akouche l trè fwajil ou ka ret konsa w santi w ansent. Paske nou fè bagay san kapòt cheri. Okontrè m tap byen kontan sim ansent, avan yè map pale a manmi, m di manmi m tounen a marim, map vin pran bebe, li mandem ki bebe. Ou sòti tande, ala m chita ok. Pridan deyò a wi cheri. Ok baby m love you.
M love you too.
Mwen yo tande yo rele maladi fanm sa, bagay ki frekan. Bon, si w pa t gen bagay sa a pou te ban mwen, sa m t ap fè? Men m chè a, se kay fanm ou vini. Plis ankò ou konnen m fèk fin pèdi yon pitit. Kiyè pou m ta fè pa gen kotèks lan? Pou ki se sa fè senti m t ap fè m mal konsa?
O pitit, bagay chak mwa a, bagay peryòd sa a yon ti jan annuiyen paske m pa ka tann kilè pou m wè Pawèl epi pou m tande m ansent.

Wi ti Dominique manje pitit mwen an. M pa di son fanm deyò k manje pitit mwen an eben fanm deyò a e ti Dominique. Talè ou vle di ti Dominique avèk Emmanuel epil avèk boyfriend ou tou men ti fanm sa bouzen konbyen nèg li genyen menm. Anouchka
Daprè mwen menm m panse bagay sa pran twòp tan m pa kab kenbel ankò. Li lè li tan pou bagay sa pran lawout. Li lè li tan pou sekrè sa devwale. Ti Dominique se fanm deyò? Ou menm, ou se madan marye? Se manno wi gwòs mwen, mantegòs mwen Manouchka.
What? Tout lè w gen pwoblèm avèk Manno, Manno fin lwe kay mete m ok, Manno lwe kay mete m, li meble kay, l ap plede vin la, ap esplike m jan w bouzen, jan w sesi, Manno pran tèt mwen, li kouche mwen. Chak lè pou m di w sa, Manno ap trèt mwen, m pa ka di w sa, jiskaske lè l fin gwòs mwen epi l vire do l kite m. Jàn,
Wait a minute. Wait a minute, Jane, ou vle di se pou Manno te gwòs Jane? Jane depi tout tan sa m konnen w, m la avè w m'ap antre soti lakay ou, m'ap ede w, ou konn tout sekrè m, pou mari m ou t ansent Jane? Jane, Kounya m wè se ou menm ki di Manno te gwòs pou Mackenson, m ta konn gwòs Ayiti Jane. M pa tap ka janm rann ni ou menm Ni manno lan sèvis sa. Epi manouchka! Poukisa wap fè tout bagay sa yo? Ou monte m, tout lè nou konn ap kouche, map chache monte w, ou toujou vle se ou k pou monte m. Ou monte m, mari w monte m, m monte l, li monte Dominik, moun manje moun, moun lakay moun, sou kabann kay moun! Sou po pouri wi, kot sa ou pa konprann mwen. Jade.
Si w gen kò ka pran mari m, tonnè kraze w, w ap pran ni mari manman w, ni mari sè w. W ap fè l. Paske Jade ou twò pa bon. Jade se zanmi w. M esplike w tout afè m. Ou wè sa w fè a la? Ou fè bagay pou m pa janm kwè nan zanmi ankò, pou m pa janm esplike zanmi koze m. Ou konn tout bagay de relasyon m. Anouchka.
Ok. Ou konn yon bagay? Sa sa fè nan mòd ameriken an di an? Ou konn sòbèbè m, m konn sòbèbè w, nou toulede konn zòbèbè. Manno, kout manchèt nan dlo pa gen mak. Mwen menm avè w Manno, kontinye bagay lan, nou fè yon triyo. Jàn ou san wont wi. Jan chè chamo Jàn. Jàn ta dwe kraze m, m pa t panse w t yon moun konsa. Jàn. M rayi w, se kounye a m wè poukisa w te konn ap itilize m Jane. Tout w ap voye m devan pou m al joure ti Dominik, pou m al kay ti Dominik, pou m met Manno deyò, pou m pa ba Manno fanm. Se kounye a m wè se use w te konn ap use mwen, mwen m pa janm ka wè sa. E m konn vin lakay ou, ou menm di. Ou pa wè m, ou pa, ou pa wè. Mesye ki gwo swa non men gen moun ou konnen ki kloz avèl ou wè chak jou chal se kounya map konprann se kounya m leve oh oh oh mwen la ah ah ah ah Manouchka men pòt la la tande lè w pare pou w ale wa leve ale e tanpri souple pa vin mouri atè a la pou mwen paske ti mòso anglè m genyen rete a m paka fouti al nan rakonte ah ah e menm mouri non vouzan machè. Papa w chita toujou?
Jane, Ou konn sa k pase? Ou wè sa w fè a la? Tonnè kraze m Jane, w ap peye l e w ap peye l trè chè! Manoucha, Se paske m renmen w wi ki fè m fè l.